e pwogram CHNB an ou ankò pwogram ke nou rele pwogram Biden nan. E nou wè ke anpil moun yon ti jan dekouraje, anpil moun yon ti jan, ou konprann, ifi ifi paske yo di, èske pwogram nan la toujou? Èske l vo lapèn pou yo aplike? Mwen toujou di nou, si m pa vin kote nou pou m di nou ke pwogram nan kanpe, sa vle di ke pwogram nan kontinye. Ban m ba w rapidman dènye chif ki vini yo, de pou m kapab montre w ke pwogram nan toujou kontinye. Dènye chif nou genyen an, li kap li fini a me. Sa vle di ke jen, jiyè ki la a, nou poko ba w dat yo, men pwogram nan stil ap mache, moun stil ap antre, aplikasyon stil ap mete. Aktyèlman la yo ban nou dènye done yo paske pa bliye CHNV se pou 4 peyi, pa vre? Se Kiba, se Ayiti, se Nikaragwa avèk Venezyela. nan 4 peyi sa yo tande byen konbyen moun ki rantre nan peyi a ok nou genyen 462100 moun ki rantre preske 500000 paske pwobableman li deja 500000 paske kòm mwen diw map baw done jiska me juin avèk jiyè poko ladanl sa vle di ke pwogram nan deja ede prè de 500000 moun rantre nan peyi a Lan moun sa yo par catégorie de pays, nou toujou di w gen moun ki resevwa e travel authorization yo oubyen yo resevwa nòt ke yo apwouve yo, men se pa tout moun ki resevwa nòt yo ki rantre paske yo gen yon pwoblèm kèlkonk ki fè ke yo poko ka rantre. So nan kad sa map montre w la genyen 100 mil 500 kiben ki resevwa otorizasyon pou yo vwayaje, ou genyen 193 mil 400 ayisyen, tande wi, 193 mil 400. Ankò m ap di number a se pou tout moun ki t ap di oh pwogram nan p ap mache, se pa vre. Tande konbyen moun, konbyen ayisyen ki resevwa e sa nou rele travel authorization nan, 193 mil 400, sa vle di ke nou tou prè de 200 mil. Ok, epi gen 87 mil 800 Nikaragweyen e 113 mil 400 Venezuelen. Sa vle di tout gwoup sa yo, yo resevwa otorizasyon pou yo vwayaje. Sepandan, kòm mwen di w, se pa tout ki vwayaje, pou youn rezon ou youn lòt, nou gade, lò nou gade an tèm de moun, nonb de moun ki vwayaje, antre 100 mil Kiben, se 98 mil ki vwayaje, 193 mil Ayisyen, se 177 mil ki vwayaje. So, si w fè E diferans lan ou wè gen yon bon gwoup ayisyen ki deja resevwa otorizasyon de vwayaj yo men ki poko rantre nan peyi a paske prè de 20 mil ki poko rantre so 193 mil 400 ayisyen resevwa otorizasyon men se 177 mil 100 ki rantre e sesi pou nikaragweyen 87 mil gen 80 mil ki rantre E pou dènye gwoup lan, Venezuelyen ki se 113 mil 400 e genyen 106 mil ki rantre. So, m gen enpresyon 2 gwoup sa yo, Kiben avèk Venezuelyen y ap mennen paske ti diferans yo an reyèlman piti. Men Ayiti, Ayisyen parèy mwen yo, frè m yo, sè m yo, ou menm ki gen travel authorization, nou ta swete ke ou al tcheke pou konnen sa k pase, pou ki rezon ke ou poko rantre. Nou resevwa semèn sa anpil anpil kesyon pou timoun yo, timoun yo, timoun yo. Mwen te di nou sa, si nou gen aplikasyon pou timoun yo, timoun yo pou kont yo, li pap mache. Paske yo pap janm apwouve pou yon timoun rantre pou kont li. Fò timoun nan toujou gen yon paran ki avèk li. Nou gen yon pakèt bann paran kap vini kap plenyen, yo rantre, yo kite timoun nan dèyè. Mwen di nou sa ankò, si w ap resevwa pa w la, timoun nan poko resevwa l, ou pa bezwen pè pou w ap kouri rantre, paske menm lè yo ba w otorizasyon de vwayaj la pou 90 jou, si jamè w gen yon pwoblèm ou pa ka rantre, ou ka still mande yon ekstansyon. So, li mye ke w tann ke timoun nan ka rantre ansanm avèk ou, olye w kouri kite timoun nan dèyè. Paske m konnen se pi gwo tèt chaje pou yon paran. Tout manman, tout papa ta tuju renmen avèk timoun yo. Lè w gade w, ou kite timoun nan dèyè, epi kounye a la, men timoun nan pa ka rantre paske l pa gen yon paran avèk li. E si w ap mete yon aplikasyon, nou toujou di sa, si w ap mete yon aplikasyon pou yon timoun ki minè, ki anba 18 an, li enpòtan pou w chache yon adilt pou mete avèk li paske lè w mete timoun nan son w adilt yo pap okipe w avèk aplikasyon menm lòske yo apwouve w timoun nan pap ka vini paske depi yo wè ke timoun nan pou kont li yo pap aksepte pou l vini donk li trè enpòtan pou nou swiv konsèy nap ba ou yo son fason pou pa oblije vini epi apresa pou nan tristès pou nan tèt chaje donk Mwen vle raple nou ke pwogram nan kontinye. Jiska nouvèl lòd, pwogram ke nou rele pwogram Biden nan toujou an kou. Yo di ke yo reyalize ke e anpil, anpil, kòman ap di ou, jan flo a te genyen moun tap met aplikasyon, yo pa wè menm valè flo sa. Sepandan, yo kontinye ap reponn moun ki te la avan yo. Se sa k fè nou toujou di w, si ou gen yon aplikasyon depi an janvye, nou konnen gen anpil moun jiskaprezan ki gen aplikasyon yo te fè an janvye 2023, yo poko janm resevwa ankenn nòt, nou di w li enpòtan pou w ale pou w update enfòmasyon w lan. Paske kounye a nou an 2024, sa vle di ke Lèt travay ou te mete a nan ponyen ki di ke ou stil nan travay la. Kanè bankè ou ke ou te mete a nan ponyen ki di ou toujou gen menm lajan an. Se sa k fè, si w gen yon aplikasyon ki la lontan e ou pa janm tande anyen, ale nan aplikasyon an, ale nan account uscis ou an, epi ale nan kote nou make Non-Solicited Documents lan, epi upload, update, enfòmasyon w yo. Lè w fin update yo, voye yon ti imèl di ke ou update enfòmasyon an. Se yon fason pou in a way pou kenbe aplikasyon lan aktif. Paske gen anpil moun ki mete aplikasyon yo long long long time ago, yo pa janm fè ankenn anyen, yo pa janm ale pou yo al tcheke pou yo wè ki sa k pase ak sa k pa pase. Lòt bagay nou te di w se moun ki te resevwa non-confirm letters yo. So, nou di w si ou nan gwoup kategori ki ba w te mete yon aplikasyon ou resevwa non-confirm nan, olye pou w kouri pou al remete aplikasyon an, chache yon lòt sponsor. Paske nou resevwa anpil ka ki bo ke moun nan te mete non-confirm, li remete aplikasyon an, osito ke l remete l, uscis revoye ankò yon lòt non-confirm. Se sa k fè nou ankouraje w chache yon lòt paran, Chache yon lòt zanmi, chache yon lòt moun ki pou mete aplikasyon an pou ou, pou ke ou pa oblije retounen nan non confirm nan. Paske ke gen anpil moun ki resevwa non confirm nan, e nou te ba w gen diferan rezon ke yo di pou non confirm nan. Men, kèlkeswa rezon an, pou w kapab plis ou mwen sur, fè yon lòt moun mete aplikasyon an, pa ou menm remete menm aplikasyon an, paske menm rezon ki te bay non confirm nan, most likely se menm rezon sa ke y ap retounen ba ou ankò. So, ankò yon fwa, pa retounen mete aplikasyon an si w te resevwa non confirm nan, chache yon lòt moun pou mete l. Donk se sa nou te bezwen pale w de, ou menm ki stil ap ezite, ou menm ki stil gen dout, ou menm ki stil ap poze kesyon, nou vle di w ke yes, yes, yes, pwogram nan stil on, moun stil ap antre chak jou, se vre ou gen dwa dekouraje men sa pa anpeche ke moun kontinye rantre nan pwogram Biden nan Ozetazini.